Bonswa tout moun nou kontan retrouvew pou yon lòt sòti de emisyon paw lan ki se Emmy Spotlight jodia pou dewoulman emisyon an nap genyen ribrik info star lan kote ke nou pral pale de Belo ki patisipe nan yon konkou entènasyonal e siw vle vote pou Belo wap jwenn lyen an nan deskripsyon an e pou espas mon envite a nap genyen avèk nou Soraya ki se yon aktris, li la byen si nou pral fè ti pale ansanm avèk li. E pou kourone le tou, n ap genyen ribrik ochwa ki pral pèmèt nou enjoy avèk atis lan sou plato a. Men avan ke nou antre nan tout detay sa yo, n ap esoufle enpe, n ap retounen.
Sak gen la sak gen la nou wè kiyès sa Kenny Demangle, Kenny Way. Depi wè m monte sou youtube, m ap chèche yon bèl show, m toujou al branche Emmy Spotlight. Se yonn nan show ki pi bèl nan moman la, se ladann w ap jwenn tout gwo enfòmasyon, e ladann w ap wè m tou, w ap konn tout sa k ap pase ak Kenny Way. Ou menm, pa rete ap gade lòt bagay yo, gade Emmy Spotlight, that's the spotlight, alright? Sa ki high.
De retour après la pause, merci pour votre fidélité, merci avec sponsor nou yo Parapliban ki se sponsor officiel emisyon sa e Donald Derilus designer ki abiyem si nou wè jan mwen bèl aswè an se gras a Donald Derilus designer ou kapab al vizite paj Instagram li e Facebook li pou kapab wè Tout look ou menm ou ta vle pran avèk Donald Derilus Designer. E nou pa bliye Eva Makeup ki klere nou aswè an. E san nou pa bliye Pub Promo, Woolen Swag Promo, Fosmor Radio, Dave Protocol, Kema Agency, TV Nou ki toujou sipòte nou e avèk ou menm tou ki toujou pataje, ki toujou gade emisyon sa a.

Espere ke ribrik sa li te fèw plezi e map raple nou ke ribrik sa li te patwone pa Pub Promo e ou menm ki bezwen fè spot odyo ou video ou kapab kontakte Pub Promo nan 36 17 18 18 ou 47 23 93 41 e kounya an ale nan espas Mon Invité a. Kòm je le dizè tanto, je ne suis pas seule sur le plateau, mwen akonpanye de Soraya ki se yon aktris, li la byen sur li pral fè ti pale ansanm avèk nou. Bonsoir Soraya, se kijan w ye? Bonsoir Remy, Mwen byen gras a Dye. Ok se yon plezi pou nou genyenw nan Emmy Spotlight aswè a. Et le plaisir est partagé. Ok avan ke nou mandew pou prezantew pou piblik lan donk nou ta renmen konnen kibò non Soraya a sòti.
Bon, byen antandi non Soraya soti. nan yon feyton ke mwen tap enkarne yon wòl ki se Nathalie de la etan ke map enkarne wòl lan epi tout moun tou rele m Soraya Soraya.
Ok donk sa vle di depi lè sa ou tou gen non Soraya? Wi.
Ok men kounya èske ou kapab prezante w pou piblik lan? Ok mwen se Reynousa Petion.

E de sinema men m poko gen lòt. Ok, eske se te ou te fè de etid sinematografik ou byen se jis pa woutin ke ou fè sa? Euh, a vrè di, wi m kapab di ke m te fè de etid paske mwen te swiv de seminè. Ok.
Sa fè lontan ke mwen te konn swiv de seminè. Mwen fè anpil, kòman m te ka di sa, anpil repetisyon avèk staf ke mwen te kòmanse avan, depi 2011, wi, depi 2011. Donk, ou konnen, afòs ke w ap fè yon bagay, ou vin sanse abil ladan. Donk se la ke mwen vin gen yon konesans de sinema. Ok, sa vle di depi an 2011 ou nan sinema? Wi an kelke sòt, men m te vini fè yon ti kanpe akoz ke mwen te gen lekòl ke mwen mwen pa t ka pataje avèk sinema paske sa te mande m anpil tan. Donk alepòk ke mwen te. Mwen te nan syans enfimyè, donk sa te vin fè ke mwen te bay vag. M te fè katran ke mwen pa t patisipe nan oken aktivite sinematografik. Apre etid lan, mwen te vin gen dot, m te vin gen doto chwa, epi apre mwen tounen bak nan sinema. Ok, men èske ou kapab pale nou de eksperyans ou nan sinema? Ah bon eksperyans eksperyans yo yo te vreman kòman m te ka di e a lepòk e m ap pale m ap tounen nan 2011 se te eksperyans ki te vreman kritik pòske yo pa t vreman kòmsi ban nou yon, yo pa t vrèman ban nou yon chwa e yo pa t vrèman e mize sou talan atistik nou, donk se te jis moun ki t ap sèvi de nou ok, epi se te youn nan rezon ki te fè ke mwen te kanpe tou. Ok.
Men pou kounya se se yon pi bèl eksperyans ke mwen veki paske sinema lè w ansanm lè nou tout ansanm se yon trè bèl famiy ke nou pwojte e donk m pa wè vi m san sinema paske m twò renmen l kounya. Ok, èske ou kapab ban nou kèk moun ki nan endistri sinematografik lan ke ou menm ou te travay ansanm avèk yo e ki make ou?
Yo anpil wi. Euh, map kòmanse map di ke dan le pase, em, m te kòmanse pran de seminè avèk Pè Toma. Em, Pè Toma se te yon gran pèsonaj ki te toujou, ke, ki te toujou make m, pase ke se te yon moun ke mwen te pwize de konesans lakay li. Donk, em, o fil di tan, mwen te vin travay ansanm avèk yon twoup ki te rele twoup Sapaka. Donk, moun sa yo, yo te vreman, yo te vreman kòm si ede m wè sinema a nan yon lòt ang. E pou kounya, m gen anpil lòt atis ki, ki make m. Fò m site non? Wi, ou ka ban nou kèlke. Bon, yo anpil. Tèlke, modèl mwen pou le moman se, se Tania Livalot. Ok.
Epi mwen renmen. Mwen renmen Fednaelle, mwen renmen Christy, mwen renmen Anabelle osi. Donk tout medam sa yo, e san m pa bliye tou Jenny Queen, tout medam sa yo se de modèl pou mwen. Ok.
Paske M retrouve m a chak fwa ke y ap jwe, a chak a chak fwa ke yo nan yon pwojè. Donk, se kòm si m santi m ta enkarne pèsonaj ke yo genyen an jis pou m te kapab fè de repetisyon pou m vin o top menm jan avèk yo. Ok, men èske w pa panse jwe nan nan yon pwojè ansanm avèk yo? M ben wi! M espere ke sa ap vini. Bon, n ap tann.
nap tann.
Pandan ke ou di ou renmen Fednaelle, ou renmen Christy, e kiyès nan moun sa yo ki pi epate ou plis?
Lè w di epate kòmsi de fason lè yo sou sèn? Egzakteman. Bon, yo tout epate m nan fason pa yo. Ou konprann? Sa ka rive nan yon pwojè ke pwojè sa se Tania ki make m ladan, sa ka rive yon lòt tou se Fednaelle, sa ka rive ensi de swit. Donk yo chak, a chak pwojè ke yon atis, chak wòl ke yon atis ap enkane, donk li gen yon fason ke li antre nan pèsonaj lan, sa ka make w de, d'une façon ou d'une autre.

Genyen ki toujou an vi. Ok. Genyen tou ki malerezman kite nou. Donk, m wè ke li t ap enpòtan pou yo vin mete men ansanm avèk jenerasyon sa a, ansanm pou nou kapab rive odela de sa ke nou pa t espere. Donk, m panse ke si si tout fwa yo retounen nan endistri sinematografik lan, donk sa ap yon bèl avantaj e yon bèl atou pou pou nou pete plafon, eklate tou sa. Ok, men eske ou panse ke nan nivo pwodiksyon ki genyen jodi a, eske ou nou pwogrese oubyen nou fè bak? Bon, jiska prezan m kapab di gen anpil pwogrè ki fèt.

Jessica. Yo, yo vreman anpil. Non, ka bay toujou, ka bay toujou. Ka bay toujou. E, m kapab di, jenerasyon koun ya, strong, m pap kite la te, paske sa se syo ke fòn drave an pwojè ansan. Ok, MK. Oui, euh, tout, tout moun sa yo. Tout moun sa yo. MK, Wilmix osi. Tout moun sa yo se se de gran nan sinema. Ok ou marye ou gen pitit.
Mwen ap pran ti tan pou reponn.
Wi mwen mwen marye mwen gen pitit. Ok men eske ou pa panse ke sa ka kreye yon pwoblèm nan yon koup lè youn nan nan moun yo se aktè epi l ap jwe de wòl ki egzij de sitiyasyon entim. Èske w panse sa kapab deranje? Hum, bon.
De pa mon eksperyans, m kapab di ke non, li pa, bon pou mwen menm, li pa, li p ap deranje, paske moun nan konnen byen ke sa m ap fè a se jis yon bagay ki pa gen oken rapò avèk kòman m te kapab di sa ke nou rele feblès lakay nou donk m jwe avèk yon moun sa pa vle di ke m pral gen yon santiman la santiman ka vini m pap ka enpeche l men depi ke ou avèk yon moun li konprann ou epi ou konprann li tou donk m pa wè ke sa sa pral deranje. Ok se vre ke ou jwe nan anpil feyton ou jwe nan anpil film donk eske ou kapab enumere nan konbyen feyton ke ou jwe nan konbyen film ke ou jwe.
Byen antandi yo anpil paske m gentan jwe nan anpil feyton bon mwen anm eseye gade mwen jwe nan Nathalie. Ok.
E, mwen jwe nan em, L'âme du cœur, ki se yon feyton ki difize sou chanèl Tania. Ok. Mwen jwe nan alò m m te jwe 10 premye epizòd nan Amour et Vengeance Em Mwen jwe Marival ki sou Chanel Christie an. Ok.
Em
Mwen jwe Gen anpil wi e doub vizaj. Mwen jwe nan doub vizaj. Kindiana osi ki te yon feyton ki te difize sou Chanel Ricardo Nelson. Se te premye e pwojè global. Donk em envite w gade l wi paske se sur ke w pa ko gade l. Bon m panse m gade l deja wi. Anpil fanatik gade l deja tou. Ah wi.
Ok talè ou sot di ou marye ou gen pitit donk se konbyen timoun ou genyen?
Anfèt mwen gen 2, mwen gen yon fi e yon gason. Oh ok, donk sa fè lontan ke ou marye? E, m pral gen 4 an. Ok.
Men eske sa poko rive ke ou jwe nan yon fim oubyen nan yon feyton kote ke ou jwe de wòl e entim ki ka deranje fanmi ou? E si wòl sa ta vini, èske ou panse ke wap kapab jwe l ou menm? Bon, pou le moman, poko. Piske ou se yon madan marye, ki gen 2 timoun. Menm si m marye, j'ai aussi des droits, hein. Ok, nap tande w.
Bon, m poko jwe l, m poko kòmsi jwe yon wòl ki pral mete fwaye m. an degraban e si ap gen yon wòl konsa tou m pa pè jwe l se si ke se yon aktris mwen ye donk m dwe prèt pou m enkane nenpòt kèl wòl m pa ka limite akoz ke mwen di ke mwen marye donk si ke mwen se yon aktris Sa pa vle di ke y ap mete m nan yon wòl, swa yon wòl timoun fème, oubyen yon timoun legliz, tou sa. Donk, m dwe gen kapasite pou m enkane kèlkeswa wòl la. Ok, men mari ou, pèsonèlman pa ta bay pwoblèm?
Non, li pa dwe bay problem tou, li konn sa deja. Donk se, an fèt, si fwaye a... Men li se yon moun ki jalou, mwen se ke li ka vwe pye, non, pa ka jwe wòl sa, chèche yon lòt, paske yo pral bo a yon lòt moun. An tou ka, si se pou m ta bo e nan feyton yo, m pa kwè sa ap deranje l. M pa kwè sa ap deranje l. E jwe yon wòl tou pa ka kraze yon fwaye. Deja fwaye a ka kraze e lè nèg la fè enfidelite. Nou konnen sa trè.
Non mwen pale, mwen pale.
An mwen pale pou sa fè zen.
Donk sa vle di nenpòt wòl ki vini an ou prèt pou jwe wòl sa. A wi mwen prèt.
Ok nou remèsyew dèske w tap gade emisyon sa rive jiske la e map raple nou ke espas Mon Invité an li te patwone pa Maisonette Agence Immobilière ou menm an ki bezwen achte ou vann yon kay oubyen yon tèren ou kapab kontakte Agence Immobilière nan 47 23 93 41 ou 39 38 10 02 e kounya an ale nan ribrik ochwa a. Granm maten ou kanpe devan pòt la Solèy la potko leve Mare pakèt ou di ou prale Oh babe San panse san eksplike Ou pa menm di kisa mwen fè Ou deside ou pa ap rete Desanw a coming soon you know Ey nou pa prete anpil Esam te vin di nou. Nap toujou branche, nap toujou gade paske mwen menm se la m ye, se la m branche, se la m gade tout pi bon enfòmasyon ki gen sou atis lokal e entènasyonal yo. An nou branche eme Spotlight se branche gade totalman Ayiti. Epi nap di nou al pouse paj la pase san sa pa genyen emisyon. Epi Thomas Jean Bernard nou konn sa l ye. One.

Raya, ou prèt? Wi, an efè. Ok.
Si lavi ta enpoze ou e ke ou ta nan yon gro difikilte, e swa ke ou sove youn nan moun ke nou pral site ou la, mari ou oubyen pitit ou.
Bon, tou kareman, li pa plòt ke pitit mwen.
Ok, pou ki sa?
Ebyen, eh panse ke mari an ka toujou kite m a nenpòt kèl moman. E pitit mwen, kèlke swa jan sa ta rive, l ap toujou rete pitit mwen. Espere ke mari w pa p gad cho a la. Wi wi okontrè fòl gadel wi fòl gadel ke mè zanfan son mè priyorite. Bon genlè ou te gen pou dil sa paske pou jan wap pale an. Li konn sa deja tou. Li konnen chwa pap lòt ke pitit mwen. Ok sa vle di ou tap prefere kite mari a pèdi lavil ou tap pran timoun nan. Wi de menm pou li tou e sal tap fè. Bon.
M swete sa. E kounye a, ann antre touswit nan dezyèm kesyon an. Si w ta gen pou kontre yon zanj e ke li ba w de posiblite, swa ke ou tounen dan le pase pou w al repare erè ke w te komèt yo, dezyèm nan, swa ke li fè w wè ki sa k pral pase w nan le fiti.
Sa mwen te reflechi. Mwen mwen, ok. Bon, m tap opte pou, pou, pou m retounen nan le pase, pou m korije tout erè ke mwen te fè, e panse ke m panse ke si m korije tout sa ki te mal ke m te fè nan le pase, m panse ke fiti lan, lap on ne peut plus belle. Ok, donk ou ta prefere pran le pase ke le futur? Oui. Bon, ou te komèt anpil erè kan menm? Oui, bokou.
De chwa ke m fè, ke m pa t sipoze fè, yo anpil. Ok, eske ou kapab di nou, eske se pa egzanp, ou di, talè ou sot di ou se yon enfimyè, eske se pa rapò de a sa? E ou sot di ke ou marye, eske se tout chwa sa yo ke ou fè, ke ou menm ou pa t vle fè?
M kapab di Non, se pa sa, se pa sa Se ke, ou konnen Lè ou pa gen matirite Donk, gen Gen de bagay ki vin sou wout ou E, san reflechi ou just Reaji E pi kounye a vin gen ase de matirite E pi ou komsi vin mete E, komsi Pase ak prezan se yon balans. E ke w wè kòmsi pase an peze plis. Ou konprann? Donk sa vin fè ke dèfwa ou konn di bon, si m si m te konnen. Ou konprann? Donk se sa yo ke e jiskaprezan ki kòmsi wonje m alenteryè ke m wè m fè anpil erè ke m pa t sipoze fè. Ok, se ki konsèy ou ka pa bay lòt jèn ki ta petèt komèt dè zerè ke ou menm ou sot di ke ou te komèt dè zerè ke ou menm ou regrèt?
Ebyen, konsèy ke m kapab bay avèk jèn yo, se ke em toujou reflechi nan kèlke swa em sikonstans, kèlke swa sitiyasyon ke ou twouve ou, pa fè yon chwa e sou yon kout tèt. e reflechi pran tan nou pran san nou byen reflechi e ke pou nou kapab fè yon bon chwa pou nou pa regrèt demen ok.
Mèsi avèk Soraya ki te dakò envitasyon nou nan emisyon an aswè an san ou emisyon an pa tap posib aswè an yon dènye mo avan ou kite plato an.
Sa map Map di avèk tout fanatik mwen yo map mande nou silvouplè al abòne avèk chanèl pam nan ki se Jessie Fan ok al swiv mwen sou Instagram Reylova 4 e mwen sou Facebook sou non Reynosa Pétion e yon lòt favè al swiv emisyon Emmy Spotlight. Show sou paj Instagram e Facebook li. E avan m ale, m ap di nou, sitou m ap adrese m avèk jèn yo, kwè nan tèt nou, etid nou, e m konnen ke nou pa gen kòmsi espas pou nou epanouyi, nou pa genyen moun k ap panse avèk nou. Donk m panse ke si nou pran avni nou an men, Si nou fokis sou demen, m panse ke omwen nou ka gon lòt pi bèl Ayiti. Se sa ke m ap di e mèsi paske ou te fè chwa de mwen nan emisyon an. Mèsi avèk ou menm paske ou te fè chwa de mwen nan emisyon an. E m ap di mèsi avèk Deyès Mekòp ki voye m bèl jan nou wè m nan. Donk nou kapab al follow li sou paj Instagram li ki se Deyès Mekòp. Ok donk pa ezite a chak fwa nou kapab bay yon jèn bourad pa ezite fè sa paske se jis e yon kòm te kapab di yon pwoblèm kontre nati ke nou ap ede a chak fwa nou ede yon jèn se peyi a ke nou ede mèsi a tout moun ki tap swiv cho a mèsi je vouzèm. Mèsi ankò avèk Soraya e deja nap di nou babay a la pwochèn pou yon lòt emisyon.